Map brele nou mwen. Bonsoir kòman ou ye la a? M pa tande w ditou non pitit. Sak pase sak cho w? Limena gran kreyè kounya la. Mwen menm m pa bezwen zanmi mwen menm. M pa bezwen pèsòn zanmi vin kanpe anfas mwen. Pèsòn pèsòn ki pou vin mete m nan divizyon ansanm avèk mari m. Janm ye la mwen pou tèt pam m santi marim pou kòb mwen a marim nou se zanmi m pa bezwen pèsòn moun vin deranje m la mwen menm map tann nenpòt moun kap vini kap vin banm pawòl sou marim.
Banm yon ti pawòl se avan yè. Telman wè mwen aze nan kò mwen. Annik rete konsa ou konnen pwofesyon mwen se ti fritay la. M di ki sa w panse si w fè l si nou fè l ansanm oubyen si nou ta met ansanm ou konnen. Fè fon ti aktivite petèt fè fon sa pa bon pou nou non. An ou te gen pwojè a tou ou te gentan gen l nan tèt ou tou? Wi e sa m konnen m konnen pitit. Fanm pa konn ret san yo pa fè anyen. Bon nou gen ti sòl nou tou pou nou peye. Nou gen ti kay nou fò n met ti bòdè sou nou. Ki sa w panse? An, men ok, ok. Wi, nòmalman fò nou ta wè pou nou pale sou sa, ou konnen m pa ta ka pran ide a poukont mwen epi pou m fè l poukont mwen. An de tout fason m ap tann ou. An w'a vin demen si Dye vle pito? Enben m ap tann ou cheri. Pou nou kòmanse byen rapid paske pitit m santi m bouke avèk aktivite rete san nou pap fè anyen an. Enben ok ma cheri, dakò. Bizou.

Wè wè Maou la ou konnen ti pelen kap pale mache nan savon nan pran Maou la ou pa konnen Maou lè avèl liye pitit ee m paka pa di w bagay sa mouche men sèlman pa di mwen di w mouche ou konnen m renmen zanmi m wi m paka pa di anyen pa fè moun konnen ke m di w se sa m ka di w cheri e sèl sa m te gen pou di w cheri men m pap rete non konnen nan pale men siveye Maou la avèl paske mazi se moun li pran nan mouche nan pale tande cheri nan pale. An Jean Marie map itil mwen la ansanm a timoun yo epi pou wap mache tou ouvè tou gouye pou wap vin banm zen m konnen yo dim se yon machann zon e wap kraze relasyon moun men relasyon pam nan ou pap krazel mwen menm m konnen w wi ti penbèch m konnen w kiyès ou ye men m pap pran sa nan menw.

Epi swa sa e mwen renmen li pa renmen. Sa k di li pa renmen li? Li pa renmen l ap pase w nan betiz. Oh oh e mwen ki ta pou di w sa e pa ou pou di m li. Sa k pou vo li renmen w? Wi li renmen m.
Konsa w gade moun w al renmen w? Wi. Ha anben bon Dye wè wè ti dye kè moun nan. M ap okipe w. Dayè nèg la pou mwen n pou mwen nèt. Jiska mentnan ou pa marye avè l. Sa k di w sa?
Paske w pa wè bag nan dwèt mwen an? Ha! M t ap konnen.
Ti gason sa tèlman vagabon je w met kòd nan tèt li m t ap konnen. Woy!

Bon ma konye sa w gen la m w ap rele kiyès wap rele la di m. Oh marim map rele wi marim map rele paske m wè gon limena gran kreyè ki sot kote l soti li vin pote m plit li di anpe ti bebe e pran anpe ti pebèch nan kadjeonn nan e vole yap vole ansanm avèk nonm mwen. Pou m byen di w se manman ti velrèt rat sa kap ranmase nèg moun paske men mwen menm tou m gon nèg yo rele Dave m wè l soti pou l pran m nan men l. Li pale de moun ki pran nèg. Ki yon fè di se mwen k pran nèg. Paske se ou menm k ap mache pou nèg. Paske ou pa bon e ou konn sa k pase. Banm jwe avè m pou ou pale paske e mwen t pase nan sal razwa. Mwen t pase anba lanmè. Ou konn sa k pase ti cheri. Anmase kap ou. Ou wè nèg sa a? Nèg sa e nèg pa m li ye. Epis ou konn fanm ki ba m ye?

M poko fè anyen vin vin vin vin vin fini avèw jodia m tap fini a manman kaka menm m tap fèl kite pran mari moun. Mwen mèsi a gen kont chans sila mwen e anbilans ki tap vin ranmase la a. E manje m tap manje papa kaka ou konn se pa nonm Ninie li genlè konn kouchel e e e parèy li wi e parèy li kòkòl pa chich menm. Map mache, map manje yo grenn pa grenn pou mari. Paske mwen menm pou ti bout nonm mwen, m sezi pou nonm mwen anpil anpil anpil. Mwen ta renmen wè mesye sa ankò pou m konn si l gen grenn nan mouda. Oh e nonm ni wi, e nonm ni e e kwa bosal parèy li yo e koulè koulè chen an koulè kaka l, koulè chen an koulè kaka l. Mwen menm m gen poum prann gade map manje yon krim. E apre sa baz epa m pa janm wè w cheri a. M la m kache.
M panse w ta kite yo bat mwen wi. M patap janm kite yo bat ou rezon lèm zanmi avèk yon moun zanmi a menm chyen devan pòt kay li rezon sak fè m patap janm ka kite m patap janm kite manman ti pim ba sa bat ou bò isi a. Mwen m sezi m pat panse sa pou akrena bò isi a non.
Shit man, file di sa men toujou ap fè fòkè bay si si se la man Ou rive yon nid bay yon fòkè nid man la fè stil man Lè di sa fòm bloke kanmenm wi man Lè di sa ap fè stil si si se la Ki kaka sa man Shit man Yo master sak gen menm man M pa tande w man Epa wap vin nan swit man Sak gen menm fwèt